Janm wè bagay la ye la Manman pitit mare vant ou. Ahh
Vwazen Jozafa Tant Solonj Tant Mangodò M jwenn premye ti djòb an mwen Mizè nou fèm pase Ayiti Depi sot nan sètifika May konpoze nan sètifika nenpòt 7 fwa. M mèt te wè lakay la byen pwòp e m rive souvèy la m avèg. Gran ti nou, vle nou pa vle m avanse konsa. Ay nan nevyèm ankò menm jan jiskaske Bondye fè m fè ti filo a, m pase ok. Men malerezman m pa ka jwenn djòb, m lage pye m kite peyi a, m vin chache lavi bò isit. M jwenn premye ti djòb m. Tant Dede, vwazin Solanj. E gen toujou wi. Tant Ti Woz. Tant Ti Woz. M jwenn premye ti djòb m. M konnen se malfektè zòn nan nou ye. Bò lakay m. M konnen.

Ou pa voye mesaj sa banm. Ou menm pran de pik yo banm. Eskize m wi si m si m di nou sa. M vin nan peyi moun yo, peyi pape an. Se degaje m vin degaje m pou m voye fè ti byen an Ayiti. Ou wè la, m jwenn premye ti djòb an m. M ap degaje m la. Depi ti kòb la tonbe m ap kòmanse sanble poto Ayiti. Se mèt son ti kay 4 poto m ap voye fè. Pase dòmi nan kwen kay moun pa dous. Men, m konnen. E e tant dede e vwazen igobè nan bay tann poud nan li. Ton mora. Ton mora oh men la towo anko. Towo sa lè w wè yo nan lari ou menm e ton mora. Lè w wè moun nan lari wap manje dan. Komsi w preske pou ta vole sou moun pou dechire tankou yon lyon. Ebyen map voye mesaj sa ban nou. M jwenn premye ti djob. Map voye ti kob la Haiti nan transpe pou moun yo komanse achte ti poto pou mwen bagay pou m komanse yon ti yon ti kay te met yon chanm map fe tanpri tanpri pay met poud nan li pay fe espedisyon nan nan dèyè boss yo pou boss ayisyen tonbe epi pou map ay nan mennen moun lopital m pa menm gen ou we la. Menm si nou wèm rive ayiti se ti kòn vès map mete kòm si non sans mete ti bout ba ti sandal manti foulay kap fèt men la se la verite a ye se la ee konba ye a vle di nèg ap redi di la woy fon ti bagay ti tanpri kitem dòmi nan li lèm fin fèy tanpri tanpri bay tann poud nan li. Pa hante pou mwen. Pou gwo lajounen pa gen moun nan kay la m tande veso ap sonnen bling bling. Lè dam dam ki te Koman dam sa te rele menm sa ki te gen kay li te voye fè Roseline Wi sè Roseline Li te bay yon gwo pye Gwo pye Wi Tanpri tanpri E menm moun sa yo Wi Tanpri Yo pè sou bèkin l ap fè malfèktè Lè swa Lè swa Lè swa li sou kat pat Men le maten li wè sou yon beki. Wi e manman chichi tou wi. Manman chichi ou pa lwem pou pitò la. M konnen ti kònvès la k rete ayiti a se ou k fè espedisyon pou yo pa dakò moute avyon avè yo yo fè ti kònvès la rete ayiti m pa gen pwoblèm m pa gen pwoblèm podyab fè m jwenn yon lòt pwochen ki banm youn men tanpri depi nou sispèk m voy fon ti Ti degaje ayiti bay tann bay tann poud nan li bay bay fè simagri nan li pou mwen tanpri pase se redi map redi di la ou konprann ou wè si nou konnen na bay tann poud ou byen na bay fè espedisyon nan nan dèyè ti sa m gen m bay fè ayiti tou dim pou m tounen tou nan m san m pa bezwen redi tou dim wi. Map depoze atè tou dousman poum tounen ayi chita ayiti menm jan avè nou pase m konnen nou pa renmen moun kap avanse moun kap redi di poul avanse. Aye nana so travay pa dous. Travay pa dous men malè avèti pa touye kokobe m di nou si nou konnen nou pwal touyem pou ti sam gen m bay fè nou mèt dim tounen. Baba.